e de viv ansanm jodi a se weekend nou konnen aprè pasaj Melissa gen anpil nan nou ki deja kòmanse prepare piman nou pou demen samdi premye novanm 2025 lan men e nou kanmenm kontan pote emisyon sa pou ou jodi a sou dabò dènye bilan e imen dega ke ouragan Melissa fè pandan semèn sa an Ayiti plis pase 30 mò avèk 20 dispari selon dènye rapò pwoteksyon sivil pataje avèk nou an. Sèlman nan Petit-Goâve genyen 21 moun ki mouri pami yo 10 timoun epi genyen yon pakèt lòt viktim nan Grandans 2, nan departeman Nip gen 3, Latibonit gen yon viktim, nan Sidès gen yonn epi genyen 20 blese ki egalman anrejistre pandan pasaj ouragan sa a nan peyi Dayiti. Pandansetan, fòk nou gade tou nan rapò sa a ke Pwoteksyon Sivil pataje avèk nou, genyen 2399 fami ki nan abri pwovizwa, swa 15861 moun Avèk 1046 kay ki inonde, gen anpil ladan yo ki kraze totalman. Epi sou le plan materyèl, genyen yon rapò ki mansyone tou ke genyen anpil dega nan aks woutye ki pou mennen nan sidès, grandans, sid, latibonit, sant avèk departeman nòdwès peyi a. Pandan yon konferans de près ke yo fè ayè jedi 30 oktòb 2025 la, Sant Operasyon Ijans Nasyonal Kounn, Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal Paul Antoine Bien-Aimé, te anonse leve alèt wouj lan sou tout etandi teritwa la, epi nou pral montre w jan kat la ye jodi a la a. pou Melissa a ben alèt yo leve sou pratikman tout peyi a jodi vandredi a la a nou sanse pa nan Melissa ankò mizapa kèlke zòn nan peyi a ki genyen lapli avèk ti van tou piti men ouragan li menm li pa prezan nan peyi Dayiti ditou a ben tout moun kapab reprann aktivite yo apati de jodi vandredi sa a. E se moman pou nou rete trè vijilan an Ayiti pa rapò avèk modèl dirijan ke nou konnen nou gen la yo, se yon bann vòlè, gang, kriminèl nèg sa yo ye. Otomatikman gen katastwòf natirèl, otomatikman popilasyon an nan pwoblèm, eben yo menm yo kontan, yo deja niche pwent kreyon yo pou yo kapab fè bè yo sou do popilasyon an, pou kapab anrichi. de moun ki te deja rich davantaj, men pou kapab kreye de nouvo rich sou do popilasyon an e gen anpil lajan ki deja ap dekese depi yè jedi a jiska vandredi maten sa a sou do popilasyon an sou kestyon tòl, bwa, klou, lamanjay men nou konnen ke gang sa yo nou gen la nan peyi a, nan tèt peyi a yo toujou ap fè sifaktirasyon Enben mezanmi gade kisa wap resevwa si wap resevwa dayè paske nou konnen anpil fwa chodi a monte sou nou pèp ayisyen an men l desann totalman sou do dirijan nou yo donk se yo menm ki toujou jwenn avantaj bab ak moustach nan tout sa enben ke nou genyen an Ayiti. Aprè ouragan Melissa a fin pase, bandi yo pa chome nan komin Laskawobas kote ke ayè jedi a te gen anpil kout bal e anpil moun kontinye ap deplase nan komin sila malgre ke gen anpil taliban ki te bwodlo bouch yo nan komin Laskawobas, jan majistra te di nou li an. nan dènyè emisyon ke n te fè sou komin Laskawobas la, enben mesye sa yo tankou pinèz ou de tui yo, yo vini pi rèd, ou mèt pran yo pa bann ak pa pakèt, enben ou mete dife sou yo, yon ti tan pa pase, enben se mesye yo nou wè ki ap tounen sou yo. Te gen anpil kout bal tou Nan meyè tout pandan nwit lan jiska maten an la enben e genyen anpil kè kase nan zòn sila. Men maten an li ekstrèmman enpòtan pou ke nou vin pale avèk ou de komin Monrwi ki anba gwo tansyon viv ansanm Komin Monwi se premye teritwa ke Vladimir Paraison totalman livre depi 2 mwa ke li sou pouvwa li la, depi ke lap dirije Polis Nasyonal Dayiti a. Enben, bandi yo rive mete dife Ayè jedi an nan kay majistra Elize Blèz avèk tout manman l nan komin Monwi. Alòske depi fen mwad septanb 2025 lan la bandi yo te deja ap fè tantativ pou yo kapab anvayi komin sa e komisarya li menm ki nan nivo Monwi an te deja pa genyen yon grenn polisye Enben, medam mesye, e bandi yo finalman e pran tout komin nan soti sou Delije rive nan centre ville Monrui. Bandi yo rive malgre tout dilijans kap fèt avèk group otodefans ki nan nivo Monrui avèk lapolis, yo rive mete dife nan kay majistra Blaise Elysée ke nap gade sou ekran la avèk tout manman li. Men fòk nou raple w, medam mesye, ke Blaise Elize se yon nèg ki pase anpil mizè nan komin Monwi. Misye te nan prizon, e pa bliye ke pou yon konfli teryen, gen anpil batay ki fèt antre 2 gwoup nan zòn Monwi pandan plizyè deseni, e se majistra Blaise Elize ki ta pral sanse mete yon yon frè nan dosye sa a. Misye ta pral fè lapè e retabli le kalm antre pitit komin Monwi yo. Sa pa anpeche ke yon pati nan abitan ki te ap viv nan delije te bay kout men avèk mesye taliban yo pou te kapab pèmèt yo vin anvayi komin nan, nou konnen Akayè a li menm jiska prezan son manje ranje l ye pou mesye yo, ebyen yo te pran kannòt, pran bato, yo pase sou lanmè a, y al atake epi finalman pran komin Monwi an dousè. Aprè ta pral genyen 2 replik bò kote otodefans e nan Monwi, ta pral genyen lapolis tou ki vin bay kout men. Enben, medam mesye, bon, finalman, e bandi yo sanble genyen gen de koz, e lapolis avèk otodefans lan pa anpeche ke mesye yo kontinye ap mennen ekzaksyon yo. Mwen sot ouvri yon parantèz talè a la sou majistra Blèz Elize nan komin Monwi. Map raple nou ke e misye te nan prizon nan Sen Mak, nan prizon sivil Sen Mak la, pandan yon bon bout tan, e li ta pral libere mèkredi ki te 26 mas 2025 lan, aprè ke li te fin pase, banm ba nou dat la egzat la, banm ba nou kantite tan an, ok, misye te pase 21 mwa nan prizon. Yo te mete misye nan prizon sou baz asasina de Maître André Charléus, avoka ki t ap viv nan Piatre, youn nan espas ki abrite medam mesye yon gwoup ame ki t ap batay pou tè avèk komoun nan Delugé depi 1995. Gonayiv, Nan kou dapèl la, yo te vin òdone remiz an libète majistra a aprè ke yo te vin rann yo kont ke misye te vin te inosan nan dosye sila. Maître Charléus ki te avoka abitan Pyat nan konfli fonsye sa ki te dire plis pase 30 an avèk abitan Delugé e Blaise Elizier ta pral jwenn arestasyon li aprè ke Yo ta pral tande li e m kwè se te jij Francisco Beauplan nan dat ki te 11 jiyè 2023. Liberasyon Blaise Elize te akeyi avèk anpil kontantman nan komin Monwi Epi bon, te genyen tou pa la menm okazyon, antant ki te jwenn antre abitan nan Delije avèk abitan nan Pyatre. Men fòk nou di w kounye a genyen gwoup Delije a li menm ki totalman rejwenn Viv Ansanm atravè mesye Taliban yo e moun ki rete k ap goumen la a se mesye Pyat yo avèk lapolis ki kan menm ap di tèt yo ke yo p ap bay komin Monwi Men malgre te genyen anpil deplwaman semèn dènyè yo nan nivo Monrwi enben e avèk Senmak enben sa pa anpeche ke mesye yo kontinye ap taye banda. Kounye a la a, moman rive pou nou al pale w de dosye sa a an Ayiti, dosye laprezidans pandan ke nou nan yon kawo total nan peyi a, Pa gen manje! Melissa ap pase demantibile popilasyon an, notaman nan Tigwav avèk Grandans epi departeman Sid peyi an. Epi nou genyen Viv Ansanm avèk KPT a ki se pi gwo ouragan dè zouragan ki ap detui, manje, ravaje nanm popilasyon an. Enben, ki sa k pase? Nou wè ke genyen yon kous a la prezidans k ap fèt la. 1 yon kous prezidansyèl bò kote yon seri de moun nan dyaspora a ki fè lis yo sou kantite kandida ke yo ta renmen ki genyen nan yon evantyèl eleksyon an Ayiti. Pami moun sa yo, yo mete Moise Jean Chwal, ah Jean Charles padon, yo mete medam mesye, Towo sa ki rele e komisè Muscadin an yo mete Etzer Emile ki sot fè deklarasyon piman bouk sa sou zansèt nou yo byen ke lè misye eksplike bagay la li pat anime de movèz entansyon se jis ke li pat eksprime l ase byen pou ke an fèt e moun yo te konprann ke se di l tap di ayisyen leve kanpe goumen paske nou pa kapab sèlman ap chita sou deklre sou travay ke zansèt nou yo te fè, nou menm nou pa janm fè absoliman anyen. Men pawòl la te tonbe jan jan l te tonbe a, enben e anpil moun te frape e jiska prezan dayè ap frape Dzeremil sou dosye sa. Pami lòt kandida yo mete, nou konnen genyen Clarens Renois, Jean Clarens Renois de pati politik UNIR. Epi yo mete tou, medam mesye, nan lis sa a, madam Martine Moïse. A notre grand etonman, genyen anpil moun ki enterese pa kestyon an, e sitou nan nivo dyaspora a, gen anpil moun ki jete devolu yo sou komisè Muscadin. Se sa ki ta pral leve plum sou do yon pakèt moun ki di yo se Enfliyansè sou rezo yo, nou wè madam sa a ki bay tèt li non Lynn ki ap pale anpil chak jou sou YouTube ak Facebook, enben kareman fi a li menm li tire a boulè wouj sou komisè Muscadin kòmkwa komisè a pa konn pale, komisè a pa kapab eksprime li, li pa ka sène yon seri de paradigm, yon seri de kontradiksyon. yon seri de sijè nan sosyete entènasyonal la, enben sa fè de li yon moun ki totalman nul e ki pa kapab vin kandida a la prezidans pou Ayiti e ki pa kapab prezidan Dayiti. Sa ta pral leve plim sou do tout moun yo an grand pati, pou n pa twò egzostif, sou rezo sosyo yo pou yo di, enben madanm nan genlè fou paske Andre, alò ann di komisè Muscadin, li gen anpil popilarite nan 4 departeman, n ap pale de gran sid lan la, n ap pale la de Grandans, Nip, Sid avèk Sidès, epi gen anpil moun ki admire komisè a nan rès peyi a. Men sa yo pa t sifi pou ke Gen lòt moun ki pran pawòl Lynn yo ki kontinye ap fè yo mache kòmsi ke li ta gen rezon. Men, jodi a la, gen yon pakèt kesyon pou nou poze tèt nou parapò avèk defèleman sa a sou yon kesyon lis sou rezo sosyo yo. Èske se pou kapab fè nou bliye sitiyasyon nou jodi a, ki malerezman anpetre nan yon kesyon viv ansanm k ap pete, k ap vole, k ap fè tout kalte krim nan peyi a. E pi nou gen yon Melisa ki fèk sot pase la a, grangou, lamizè, lapli nan kò nou. Ou di mwen, èske se yon bon estrateji pou kapab teste teren an avèk yon seri de kandida? Bon gen menm moun ki pale de kesyon phtk nan ko dosye a, kòm si se phtk ki vin avèk dosye sa pou kapab sètènman teste teren an e gade evantyèl kandida ke l genyen yo pou ta kapab pran nouvèl, alò pran pwochèn eleksyon k ap vini yo. Byenke nou nan yon kontèks ki ekstrèmeman difisil, ensekirite, lamizè jan nou sot dekri l lan, lavichè, e pa gen moun ki gade kesyon eleksyon, sitou nou gen yon KPT la ki te gen pou misyon pou fè referandòm konstitisyonèl, retabli lapè, sekirite nan peyi a epi answit fè eleksyon ki echwe totalman e ke ka pete sa malgre tou li bay tèt li kalandriye elektoral avèk yon Jacques Derosier la ki soti nan sektè laprès ki fè tout moun ki nan sektè sa wont an patikilye mwen menm paske pa gen moun ki te ka imajine ke laprès ta pral kosyone yon malpwoprete konsa avèk yon konsèy prezidansyèl tranzisyon ki totalman nul. Epi bon pandan tou ke moun nap eseye gade kèlke pèspektiv sou Ayiti pou yon nouvèl transisyon, donk eleksyon an vin tonbe nan kòlèt nou la. Sètadi ke jodi an la li totalman enposib pou nou pale de eleksyon. Sa se klè. E dezyèmman, li totalman absurd tou ke nan kontèks de kriz tèt chaje sa a, ke se pa ka pete a nap chache kapote. voye jete byen lwen, met atè. E m pral ba nou plizyè rezon pou sa. E lòt bagay ki ekstrèmman enpòtan, se ke jodi a la, e fòk nou pa konfonn tou la volonte de la diaspora e avèk volonte popilasyon ayisyèn nan ki ap viv an Ayiti. M pa di dyaspora a pa konte, pa dwe gen dwa de vòt, pa dwe gen pawòl pa l tou pou l di nan sa n ap travèse la kòm kriz. Mwen tou senpleman di nou ke gen anpil moun nou wè ke anpil fwa ki parèt trè bèl nan yon seri de sondaj, moun sa yo, medam, mesye, pa egzanp gen yon fenomèn de Guy Philippe ki t ap pale la tout tan, anpil moun panse ke misye te gen anpil ankraj nan peyi a, e se pa la swit nou pral rann nou kont aprè anons mouvman nan peyi a pandan premye oktòb ki sot pase la ke Guy Philippe pa genyen twòp pwa an Ayiti vre. M konnen gen anpil moun nan dyaspora ki pral kont mwen pou sa, men misye pa gen pye l atè a e misye pa ka fè twòp mouvman veritableman. E pou kesyon komisè Muscadin an, mezanmi fòk nou admèt ke misye gen 4 departeman nan men l la. Sa a li klè pou tout moun. Efektivman gen anpil moun ki byen wè Muscadin nan tout rès departeman yo kòm yon moun ki ta kapab pote yon solisyon a pwoblèm ensekirite a. Men la question des élections n'est pas à l'ordre du jour malerezman pou sila yo ki panse ke yo ta kapab kòmanse pale eleksyon la. Poko kapab pale eleksyon paske Ka pete a toujou nan tèt peyi a e nou poko genyen sekirite, poko genyen konstitisyon paske tout moun klè sou sa jodi a ke nou pa kapab fè eleksyon sou ejid konstitisyon sa a ki toujou sous de enstabilite avèk kawo nan peyi a. Donk sa se pou te ouvri yon parantèz sou kestyon eleksyon kap pale sou kestyon kandida ke moun ap pwopoze sou rezo yo avèk diferan sondaj k ap fèt kounye a la. An nou antre rapidman puiske n ap fini emisyon nou an avèk dosye fòs miltinasyonal, alò fòs sipresyon dè gang, puiske nou pa gen fòs miltinasyonal ankò, se dezòmè e apati de rezolisyon 2793 la, donk yon fòs pou kapab siprime gang yo ke Nasyonzini di y ap voye ann Ayiti. An nou ale kounya pale ou de dosye sa mezanmi. Pandan nou tout ap goumen pou ti moso manje, pandan gen tout batay sa yo nan yon konsèy prezidansyèl de tranzisyon ki pap regle absoliman anyen pou pèp ayisyen an, pandan ke medam mesye nou wè viv ansanm ap kontinye mache sou fyèl yon seri de zòn kontinye ap pran teritwa, Pandan ke nou genyen yon sosyete sivil restavèk k ap trennen anba yon kapete, yo pran pòz y ap denonse epi y ap mache ranmase miyèt anba bouch yo, enben genyen gwo danje sou mond lan avèk yon posible gè nikleyè antre Lèzetazini, La Grand Chin e Vladimir Poutine donk pou Larisi. E pandan n ap reflechi avèk ti moso manje nou pa bò isit, ban m ba nou enfòmasyon sa a rapidman. Nou sonje ke pandan semèn sa a, Donald Trump li te vizite Kore di Sid. Donk misye te mete pye l atè nan kontinan Azi an kote ke li te rankontre plizyè peyi e li te rankontre plizyè chèf deta. Pami rankont enpòtan ke misye fè se yon rankont avèk Xi Jinping ki se prezidan Repiblik Popilè de Chin nan. Ebyen pandan ke Trump ap rankontre prezidan chinwa a, Vladimir Putin li menm li te pwofite ebyen e mande pou kapab devlope kapasite nikleyè atomik li. pou la Risi. Sa vle di ke a pati de deklarasyon sa yo, de mouvman sa yo nan peyi la Risi, enben Putin li menm li defye Trump. Aprè ke Putin li vin defye Trump nan nivo sa a, pawòl pa pou nou mezanmi se ba nou map ba nou, Trump li menm li òdone pou yo kapab teste yon seri de zam nikleyè nan peyi Lèzetazini. Tout sa yo pase sèlman ayè jodi a. Pou m pale nou e pou nou konprann kesyon zam nikleyè la pi byen, fò m ta kapab tounen avèk nou nan dezyèm gè mondyal, nan Nagazaki avèk Iwochima, kote ke Lèzetazini te premye itilize bonm nikleyè nan espas sa yo. E jiska prezan, poko kòm si zòn sa yo pa janm nòmal e zèb pa prèske pouse medam mesye nan espas sa yo e tout moun ki fèt nan zòn sa yo fèt avèk de gwo andikap si n ta pran dezyèm gè mondyal a jodi a sa prèske fè yon syèk si nou ta konte ansanm e byen li posib pou ke nou tounen nan yon gè nikleyè. e gè nikleyè la vle di ke se anbrazman total e depi genyen yon bonm nikleyè ki tire nan yon peyi sèlman enben se tout mond lan ki ap andikape paske jodi a la nou konnen ke mond lan li vini yon Yon ti pla men fwontyè yo prèske pa egziste donk avèk kestyon presyon atmosferik yo e donk nenpòt sa k pase Etazini la enben li ap otomatikman rive sou Ayiti. Lè m di rive sou Ayiti a silvouplè sa vle di n ap fè mò, n ap fè gwo dega e menm li posib pou ke nou ta disparèt avèk peyi Lèzetazini si Vladimir Putin ta sifizamman fou pou ke l ta vin tire misil pou ta deklanche yon gè nikleyè avèk peyi Lèzetazini. Ban m kontinye di nou ke Donald Trump li menm li òdone ayè jedi a pou kapab reprann nan peyi Lèzetazini esè zam nikleyè li yo paske Vladimir Putin li menm li te fè yon anons pou l te pale de devlopman nouvèl kapasite atomik li nan peyi Larisi. Anpil ensètitid antoure desizyon sa a ke Donald Trump pran li pou òdone repriz esè zam nikleyè yo. Prezidan ameriken an li t ap pale de teste inikman Vektè yo, sa vle di misil, pa egzanp, ki genyen dechaj nikleyè, sa ke Washington te fè deja pa le pase. Oubyen pou l ta kapab fè eksploze yon bonm nikleyè nan zòn Kore di Nò. Se la bagay la pi frajil la, medam mesye. Donk, tès zam nikleyè yo pa p fèt jan nou wè a, yo fèt plizyè fwa nan yon seri de lòt peyi nan mond lan ki gen zam nikleyè. Men se sou de sib reyèl. E la a, gwo danje plane sou lakay Kim Jong Un ki se Kore di Nò. Prezidan ameriken an li ta pale tou Medam mesye e an rezon de pwogram esè nikleyè ke lòt peyi mennen e ben li mande ke ministè defans nan peyi Lèzetazini li menm kapab pran responsabilite l pou yo kapab sou menm pye degalite avèk Larisi, Lachin. Ban m di nou silvouplè kot e Trump ap pale konsa sepandan li pral rankontre prezidan chinwa a.

Se pou nou montre nou ipokrizi ki genyen nan rapò ke peyi yo genyen antre yo medam mesye. E tout fwa pa genyen okenn nan peyi sa yo ki teste zam nikleyè, ki fè okenn esè nikleyè pandan 3 dènyè Deseni sa yo, sa vle di pandan 30 an ki sot pase la yo, pa genyen okenn nan peyi sa yo ki teste okenn zam nikleyè, kontrèman avèk sa Donald Trump li menm li mande pou ke Lèzetazini fè a. Si yo fè de zesè nikleyè, nou imajine ke nou, se ke Trump li menm li estime ke yo dwe fè, San founi detay sou kesyon sa a, enben, misye di ke li pa gen pwoblèm pou ke sa mennen l nan konfwontasyon dirèk avèk La Grand Chin epi peyi La Risi. Pa bliye ke pa le pase, premye eksplozyon ki te fèt nan mond lan

Bush. Enben, ane sa a, Kongrè ameriken ta pral adopte yon moratwa tanporè sou esè nikleyè yo sou nan anba dlo, notamman, sof e pou peyi ki ta vle, enben, deklanche yon gè nikleyè. Washington te deja sinyatè depi nan lane 1963 yon trete denterdiksyon pasyèl de esè nikleyè nan mond lan. Etazini tou ta pral sinye nan 1996 yon trete dentèdiksyon konplèt sou esè nikleyè ki entèdi eksplozyon nikleyè a dè fen sivil ou militè men ke malerezman ki poko janm rive gratifye n. Mwen pral vin fè nou pou nou tout istwa de kesyon zam nikleyè nan mond lan jodi a, men m vle tou senpleman di nou ke pandan nou menm la n ap batay pou po patat nan peyi a, enben gen gwo danje ki plane sou tout mond lan avèk dosye esè nikleyè sa silvouplè. Paske pandan 30 an ki sot pase yo poko janm genyen okenn esè nikleyè ki fèt okenn kote nan mond lan. alòske jodi a la a Trump mande pou ke genyen esè nikleyè. Sur des cibles réelles silvouplè, sou Kore du Nò. Sa vle di se destriksyon iminan tout peyi Kore du Nò la e lòt peyi ki nan vwazinaj li yo paske Youn nan bagay ki genyen nan kesyon zam nikleyè la se ke ou pa kapab kontenir li. Ou pa kapab bay l limit. Depi ou lage l, kote l gaye, l gaye, l pa bezwen konnen. An nou tounen pa bò lakay nou avèk dosye ensekirite, avèk videyo sa a de Maître Renold Georges ki li menm t ap gade avèk nou yon posib entèvansyon Medam mesye, de fòs etranjè an Ayiti, de fòs sipresyon gang yo nan peyi a, avèk deklarasyon ke Erik Prince fè ayè jedi a pou l di ke pral genyen bato de gè, pral genyen avyon avèk deplwaman konbatan salvadoryen, ameriken avèk ekwatoryen nan peyi a pou kapab kontre mesye Viv Ansanm yo. Ann al gade tande avèk mwen kisa enben avoka Renold Georges li di nan dosye sa a mèdam mèsye. Se menm patron yo genyen se menm moun yo e vòlè yo vin vòlè. Nou konn sa ki fèm mal sa ki fèm mal map dil wo e fò afin ke nul na pretèks koz di yo bandi yo avèk fòs la yo tou 2 gen menm patron. Se ameriken yo avek fransè yo kanada ki mete nou nan sa nou ye la pou yo ka vin vòlè richès nou d'une part et d'autre part ba nou yon leson pou montre ke menm si nou te pran endepandans nou nou pap janm yo pap janm kite nou gouvène tèt nou donk se de sa ki saji dèfè fè met tèt nou ansanm. Pou nou kapab pran jesyon peyi a an men. Se sa y ap eseye se fè Venezuela aktyèlman. Nou wè l klè. Nou wè l klè. Y al tire bato, yo di se te dwòg ki te ladan, se te dwòg. Arete moun yo, monte tout dwòg yo. Se sa k fè Ibrahim Traoré, yo rayi l, yo pa konn kouman pou yo fè pou yo touye l. Paske sa a twonpe vigilans yo. Donk se pwoblèm nou sa avèk peyi nou an. Men nou pap janm dekouraje. Paske fòk kanmenm nou jwenn yon kote pou nou pase avè yo. Paske mwen map di nou bagay byen. Mwen m pa ka konprann pou gouvènman nou ap pran desizyon yap rele Washington. Ese Washington se li kap dirije peyi a. Se nou kap dirije peyi a. Se sa fè yo pat renmen Maniga. Maniga sa yon desenatè ki te bagay m konnen. Maniga pa vle koupe le chin tou. Donk men pwoblèm nou. Donk se nou pou degaje nou met tèt nou ansanm. Pase chak nou ta pese met tèt nou ansanm yo fè nou divize. Yo divize nou. Pou yo ka reye sou tèt nou. Frè sè m di nou la nou mèt pran gou levanjil aprann li pa kè pou nou wè kouman nap fè pou nou soti nan eksa ameriken yo mete nou la mwen di nou e yo k mete nou ladann pa okipe yo. Daprè akò 3 avril la 7 fevriye kapital ta dwe ale, pozisyon mèt Rinald Georges sou dosye a. Pa pale m de akò 3 avril. Akò? Kiyès ki te siyen akò? Ou te wè m te siyen akò? Ki moun ki te siyen akò? Akò ant kiyès? Men m ap di nou, mwen m respekte tèt mwen. M pral di nou bagay nou kab pa vle kwè. M te youn nan moun nan 9 moun yo wi. E mwen k pa ale wi.

M pa wèl ladann, ou wèl ladann ou menm? Tankou la ka aksepte yon bagay konsa. Depi blan fè w vyole konstitisyon se nan enterè yo, se pa nan enterè nou. Al mande yo vyole konstitisyon pa yo. Yo pap janm fè l, ou janm tande yo vyole konstitisyon pa yo? Se sa pou nou konprann tou. Mèt Jòj, le fè è ke jodi a la KPT a li an fonksyon e si apre 7 fevriye?
Mesye m ap di nou yon bagay. Mwen fè yon aksyon devan lakou de kasasyon. Se moun sa yo pral poze kesyon rekèt mwen yo devan yo a sa y ap fè avè l. Paske yo pa ka pou di li pa bon. Yo pa ka di anyen pou li pa bon.

Nou wè ke genyen yon konsèy ki gen CPT. Donk yo menm yo la la kou de kasasyon la pou tranche sou le konstitisyonalite de zaksyon e de lwa. Donk m mande yo si yo pa ka bon yon atik nan konstitisyon an ki di sa, donk yo teni deklare yo ilegal, fè yo retire kò yo la, epi jou yon la kou de kasasyon.

Fòk gon sekirite patant ke w ka wè. Fòk gon sekirite ke tout moun dakò. M pral dòmi sou Channmas si m vle. Lè sa nou ka pale dafè eleksyon. Wòl premye nou se etabli sekirite an nan peyi a dabò! Epi n a pale afè eleksyon aprè. Sa vle di se yon nouvèl pòs pa pote anyen? Se menm patron yo genyen, se menm moun yo, e vòlè yo vin vòlè. Genyen chèf viv ansanm nan ki di l pap pè yo, li pap pè fòs sa a, donk y ap konbat kont fòs sa a. Kyès ki di sa?
Alò chèf viv ansanm nan? Chèf viv ansanm. Bon, m pa konn. Yo gen menm patron. M pa di yo gen menm patron, anben yap fè gagòt yo ansanm pou montre gon bagay kap fèt men pa gen anyen vre kap fèt tanke nou menm pèp sa nou tout nou ta deside.
Vwala, medam mesye, se pratikman lafen emisyon pa nou an sou Radyo Tele Konfyans. Nou vin louvri je ou sou sijè k ap domine, enfòmasyon k ap domine aktyalite a ann Ayiti kou aletranje. Sèl bagay ke w dwe fè rapidman pandan w ap tande nou la a, se abòne si w potko fè sa epi peze ti klòch notifikasyon pou w kapab toujou genyen tout dènyè dènye kontni nou yo, dènyè videyo nou yo pou w pa janm rate anyen nan sa ki gen pou wè avèk enfòmasyon e tout dènyè enfòmasyon k ap domine aktyalite a.